Bonswa, bonswa, bonswa, bonswa tout fanatik, tout zanmi ki apen branche, ki apen moute anba live lan e ki ap gade m. Mwen se direktè Ronald Tima, mwen sali tout fanatik, tout zanmi, kelke swa kote ou branche, Kote wap gadem e kote wap tandem. Mwen gen anpil enfòmasyon aswè a la poum ba nou Gen kouri lèm diw bagay yo vin plis konplike nan repiblik la Bagay yo vin plis konplike pou nèg Kèlkeswa nèg ki te patisipe nan reyinyon pou jete Jovenel Moïse ou mèt kòmanse Preparew yap rive sou ou yap jwenn ou kelkeswa nèg ki tap fè ti reyinyon tankou Andre Michel tout lòt Nenel Cassy tout nèg ki tap patisipe nan reyinyon pou jete Jovenel Moïse ki te konnen sa tap al fèt la Léon Charles nou mèt kòmanse yo ta fè konnen Selon dènye enfòmasyon ke n gen, yo ta jwenn genyen plis ke 700 mil dola kach yo ta jwenn nan men mesye kolonbyen yo. Se kiyès ki bay 700 konbyen mil dola kach sa yo? Sa son pati de kòb. Genyen lòt kòb ki te bay toujou. Yo jwenn gen dèyè zayisyen yo te itilize pou fè dè tranzaksyon ki pat menm okouran de zak ki ta pral fèt la. Gade, kite m fè nou tande Pierre Esperance nan tout deklarasyon misye bay FBI avèk sa FBI genyen! Hehey! Manman pitit se mare senti yo. Gade, wè gen nèg ki pko janm vwayaje nan peyi Dayiti, ki pral vin vwayaje vin isit Ozetazini, ki pwal, ou pap menm bezwen viza. Ou konprann? Gen nèg la, se nan Miami yo pral pran prizon avèk nan New York. Pataje live lan Pataje pataje live lan chak moun ki bwoche la chak moun kap gadem la Bonswa Naomi Jean Pierre mwen salye nou Pataje pataje live lan chak moun depiw renmen travay ke map fè a sa map fè a ebyen pran live lan patajel kitem fè nou tande kisa Pierre Esperance li menm enfòmasyon kel genyen avèk sal jwenn nan men FBI map retounen pou ba nou plis dosye men pran live lan patajel patajel patajel gade aswè a m chaje avèk enfòmasyon avèk dosye mèdam mesye pataje live lan voyel moute an nou tande. 2 rapò sòti
aprè asasina Jovenel Moïse. Premye rapò a sòti nan mwad Out 2021 aprè lapolis jidisyè, dcpj, te remèt premye rapò pasyèl li a komisè gouvènman an. Nou te. analize rapò sa a e avèk lòt enfòmasyon ke nou te gen fè nou te fè yon rapò e dezyèm rapò a se 6 mwa aprè e asasina a ki sòti jedi pase jou 6 janvye 2022 a Pataje live lan pataje l. 6 mwa aprè lapolis jidisyè pa kontinye apwofondi ankèt la e paske se yon rapò yon ankèt yon rapò pasyèl yo te remèt. e pa gen enstriksyon o nivo kabinè denstriksyon e jij la avèk grefye se asele lap asele moun moun ki gen manda kont yo yap mande yo lajan e moun yo envite nan kabinè denstriksyon se kòb yo peye pou anpil ladan yo pou yo kapab tande e mpa di tout men genyen ladan yo. Donk, nan sans sa, nou wè avan asasina Jovenel, gen yon seri de enstitisyon ki te konekte avèk lapolis jidisyè, baz done enstitisyon sa yo. Se OAVCT, Imigrasyon, DGI avèk onu. Yo dekonekte yo, avan asasina, apre asasina yo pa janm rekonekte yo, e jiska jounen jodi a yo pa janm rekonekte yo. E nou wè tou. E genyen 5 moun ki e planifye, kòdone, egzekite krim nan. E alò, kòdone pou egzekite krim nan, se Joseph Badio, John Joel Joseph, Dimitri Herard, e Civil Laguel avèk e Dragon. Malerezman, tout moun konnen, le 17 novanm 2021, Dragon mouri nan kondisyon jiska prezan nou pa konnen. Misye yo di li te fè covid anndan prizon an e lè l rive lopital se menm jou l rive lopital la yon ti tan aprè li mouri kote ke oksijèn li te bese li te pi ba pase 60 e yo pa t mennen l lopital a tan. Donk se yon eleman kle nan dosye a. E kisa nou fè nou menm rnddh? 6 mwa aprè nou analize nou jwenn. direktè jeneral, ansyen direktè jeneral lapolis a, Léon Charles, li t ap fè obstriksyon avèk ankèt la, li t ap kontwole ankèt la, kote ke li pa t pran okenn dispozisyon pou, li pa t fè okenn demach, pran okenn dispozisyon pou lapolis jidisyè te rekonekte avèk enstitisyon sa yo pou te fasilite ankèt la. E nou wè tou, se sou lidèchip li apre. Anketè dcpj yo fin remèt premye rapò pasyèl li, enben enspektè jeneral ki te la nan epòk la, le premye oktòb 2021, yo kòmanse konvoke polisye ki te sou ankèt la nan enspeksyon jeneral, se te pou entimide yo pou mete yo nan prizon. E tou, lòt jou la, nan mwa desanm, lè. e jij la envite Leon Charles nan kabinè denstriksyon, Leon Charles ale avèk 53 polisye, e te gen de twa polisye administratif, aprè sa tout lòt yo se de polisye nan inite espesyalize. Li debake avèk 7 machin. Poukisa? Èske gon bagay ke l gen pou l kache? Èske l genyen pou l t ap entimide jij la? Epitou, gen John Joël Joseph, Nan mwa jiyè 2021, dcpj te idantifye li, li te nan yon kay nan Lilavwa, aprè li te sot Site Solèy, aprè sa li t al Lilavwa, l al kache. E se nan yon cha, lè dcpj ta pral mennen ankèt, yon operasyon nan kay la pou pran miche nan aswè, e Léon Charles enfòme miche e li fè dcpj al fè. E al nan kay la nan lajounen pou aswè pou yo pa jwenn li, pou yo pa arete l. Donk li t ap pwoteje l. E nou jwenn Leon Charles te pale avèk Badio, li te pale avèk Vincent e lòt entèprèt ki konsène Solaj. Bon! Se yo te pale. yo te kominike. Pale nan telefòn tou? Wi, nan telefòn. Apre asasina a, ant Vincent avèk Solange yo pale 12 fwa. E lè lapolis fin egzekite 2 kolonbyen nan Mòn Kalvè, lè yo arete lòt kolonbyen avèk Vincent e Solange yo mennen yo. Bò wè avi CT a, tou prè komisarya Petyonvil la, Léon Charles rantre nan biwo komisè polis la, li pase plis, li fè plis pase inèdtan avèk Vincent e Solange ap pale. M pa konn kisa ki te pase yo menm. Men si te gen enstriksyon ki t ap mennen, enben yo t ap, yo ta pral, li ta kapab di poukisa. Malerezman pa gen enstriksyon e pa gen ankèt. Mentnan, o, e sa ki fè nou rejwi o nivo rnddh, se paske. Jodi a fè egzakteman 9 jou kote ke lajistis amerikèn sezi dosye a e yo mennen Palacios Ozetazini e yo tande l e Palacios pale. Palacios tèlman pale yo rele l paladò e li tèlman pale. E ou genyen tou Jaar, Rodolphe Jaar ki se youn nan moun ki finanse krim nan. Msye. Le 11 desanm 2021, li fè yon entèvyou avèk New York Times. M vle nou konnen, entèvyou New York Times la, e pa pandan Ja an Repiblik Dominikèn li fè l. Li te fè l ann Ayiti, le 11 desanm. E Ja, se nan kòmansman janvye a la, semèn pase a, l ale an Repiblik Dominikèn, epi yo arete l. Li te jwenn pwoteksyon otorite yo. Donk, l ap kolabore avèk FBI. Donk. Jan nou wè ankèt ap pyetine an Ayiti kote ke Ariel nan mwad Oktòb 2021, 4 mwa apre asasina li rankontre avèk Badio 2 fwa nan nwit e nan yon kay. E Badio, yo gen pou yo arete Badio. Yo gen pou yo pran John Joel Joseph. Si otorite isit an Ayiti k ap pwoteje moun ki enplike nan krim nan, si yo pa gen tan asasine yo. E alò, John Joel Joseph kite peyi a men Badio toujou an Ayiti. Sou pwoteksyon laprimati. E Ja li menm, li fè entèvyou sa depi le 11 desanm. e nou wè se yon mwa aprè entèvyou a yo vin yo vin yo vin fè yon atik sou sa bon petèt li te fè yon aranjman avèk New York Times pou l te di pou yo ba l yon ti tan men Jean pat vle yo pran prizon an Ayiti li te vle kolabore avèk e li te vle kolabore sou dosye sa e ou wè yo pran nan Repiblik Dominikèn. L ap kolabore avèk FBI. Nou di nan rnddh nou konvenki moun ki peye pou krim nan e ke nan pli wo nivo e nan gouvènman sa ki la a yo pa vle dcpj al e chèche konnen kiyès ki peye pou krim nan paske FBI ba yo enfòmasyon bay dcpj enfòmasyon sou tranzaksyon ki fèt nan de bank. Se sa y ap jwenn. E parenn krim nan, y ap jwenn papa, manman, parenn, marenn. Sa vle di gen moun ki peye pou krim nan. Ou wè gen moun ki gen tandans pou yo site. Paske si gen moun pou yo site, se dcpj ki pou bay yo. Pa egzanp, sa nou menm nan rnddh, nou li ankèt dcpj, nou li rapò dcpj, nou li pwosèvèbal odisyon jij depè te fè. e nan premye vag premye moun ke yo te arete yo e se e se sou sa nou entèveni donk nou pa kapab pral site moun e ke nou pa gen enfòmasyon sou yo donk lè pa egzanp e moun ap di w e Leon Charles pat pale avèk Badio kouman l fè pat pale avèk Badio bon gen yon jounalis e an isit ki di mwen menm Pierre Espérance m te rele Leon Charles. Jou krim nan pandan 7 fwa l pat reponn men se mansonj nèg la li direktè jeneral lapolis yo asasine Jovenel m rele l m rele l 2 fwa jou a l pale avè m pandan tou 2 fwa yo aprè sa li woule mwen l kabre mwen pandan 9 jou m pat janm ka pale avèk li finalman m voye yon mesaj ba li m di sa kap pase èske gen yon bagay nap kache epi aprè sa li nou reyini se nòmal. Ki bon koze tou ou di ou te pale avèk Sanon. M pa wi m ap pale avèk nou an. E alò moun yo moutre ki pale avèk Sanon e pa sanble avè m, m pi bo gason pase moun nan epi m pi jèn. Donk yo moutre yon moun ki te nan rankont avèk Sanon men men lè yo wè mwen, m pi bo gason ke moun nan epi m pi jèn. Ou konprann? Donk se pou yo bay yon lòt moun. Sa pou yo fè se pou yo pran vrè foto mwen Pou yo montre ke m te ka pale avek sa non. E map di.
Pataje pataje live lan mezanmi medam mesye. Nap batay pou sosyete a chita sou leta de dwa. Menm jan ou wè nap denonse tout krim ki te fèt sou Jovenel Moïse yo. Diego Charles, Marie Antoinette Duterte, Monfegue Dorval. 13 masak ke nou dokimante nan katye defavorize yo, nou vle tou jistis pou Jovenel Moïse. Se deriv ke nou tap denonse sou Jovenel Moïse men nou pat janm mande pou yo te asasinen l. Li klè ke ekip ki sou pouvwa sa la a, yo gon bagay ke yap kache nan asasina a. Poukisa k fè yo pa fasilite ankèt la nan pèmèt ke dcpj rekonekte avèk enstitisyon sa yo pou yo kontinye ankèt la? Poukisa Yo yo yo bay jij la lòd yo menm bay li pase jij la nan men li yo e pou jij la pa bay dcpj pou komisyon rogatwa poukisa 4 mwa aprè asasina jovenel moïse ke ariel al rankontre avèk badio 2 rankont 2 fwa lal lakay li poukisa epa mwen ki dil non se new york times e enfòmasyon an sòti nan vant moun yo andedan moun yo. andedan moun yo. Donk se kòm sa. Paske lè yon otorite, mwen menm la m ka sòti la m pran ti machin mwen m al nenpòt kote men lè otorite, ou konnen otorite isi yo toujou panse annafè, yo tou fò yo gen moun avèk yo. Enben, moun avèk ou yo, y ap pale. Apa, apa, apa Jovenel te nan yon kay. Li te gen 23 polisye ki konpoze de 3 inite nan lapolis la ki te la, yo te nan kay la, yo pa ba l sekirite e yo kite yo tiye l. Anben, se menm jan tou, ou kapab gen moun ki avèk ou, ki la, ki pwòch ou, ki otorite bò kote w, k ap denonse w.
Se sa, medam mesye, jan ke nou tande e sak sot pase la. Sa vle di, Leon Charles li menm, misye li menm li enplike e nan sak sot pase a la, li konnen sak tap fèt la, li enplike. E se vre, Leon Charles, misye ki chèf de la polis, li antoure. ak plizyè polisye pou l te bay prezidan sekirite li enplike nan lamò a. Nan, sa konnya la nou bezwen konnen, lefètke e e e e e e e Badjo e I mean Jaar padon Jaar Jaar e e Rodolphe Jaar misye di li menm li te bay 130 mil dola 130 mil dola pou kont pa l li menm li te bay. Gen yon kesyon de 700 mil dola kach ki ta vin nan men mesye Kolonbyen yo. Se kiyès ki te bay kòb kach sa yo? Gen lòt tranzaksyon FBI dekouvri. Gen lòt tranzaksyon ki fèt toujou. Eske nou vle m met ba nou nouvèl? M poko wè moun. Si nou vle m ba nou nouvèl mezanmi, fòk nou pataje live lan, pataje live lan, voye live lan moute, fè m konnen n ap swiv, n ap tande m. Fè m konnen, fè m konnen, fè m konnen. Fè m konnen si nou vle pou m bay nou nouvèl, ba nou enfòmasyon, pataje live lan, fè m konnen Ronald Tima, ebyen n ap swiv ou, epi n ap ba nou enfòmasyon, ba nou enfòmasyon, ba nou enfòmasyon, epi mwen menm m ap ba nou enfòmasyon. Chak moun ki anba live lan, fè m konnen kiyès ki anba live la k ap tande m la. Mwen salye Naomi Jean Pierre, Evelina Eber. Bonswa bonswa fanatik sa yo zanmi sa yo ki bronche medam mesye selon dènye enfòmasyon ki tonbe yo ta fè konnen gen plizyè tranzaksyon ke yo jwenn ki fèt plizyè tranzaksyon yo jwenn ki fèt kòb ki debloke pou aranjman fèt pou peye otèl pou peye ti biyè davyon Kòb ki bay avèk òganizasyon sekirite nan Miami sa a. E plizyè rankont videyo. Gade, gen yon bagay ki rele nou konn iCloud e kote yo sere enfòmasyon eksetera epi gen anpil dosye ki soti deyò. Heyy! Gade, kite m fè n tande yon lòt entèvyou ke Newton Se jis misye li menm li te fè. Bonswa bonswa bonswa Doonn bonswa Roosevelt bonswa Gerson bonswa tout fanatik tout zanmi pataje live lan medam mesye tout moun ki bronche kap tandem la mwen pral fè nou tande lòt pati entèvyou kote Newton se jis li menm deklarasyon ke misye fè de dosye ke li menm li gen nan menl li konnen paske li menm misye li menm Ap travay ansanm avèk FBI yo eeyy gade kèl keswa moun mdo kite leve yon ti dwèt konsa kont jovenel moise eeyy ay mdo gen nèg ki pap ka dòmi gen nèg se konsa yap dòmi je louvri je fèmen paske yo pa konn kilè yap rive sou sa ki vin konplike anpil nèg ki fè anpil nèg pral nan prizon eeyy sak fè anpil nèg. pral nan prizon anpil nèg ap enplike deja enplike nan dosye Jovenel la se le fèt ke nan reyinyon yo jwenn plizyè moun te genyen plan yo te genyen se pou te kapab kidnape Jovenel Moïse Ale yon kote ansanm avèk li. Yo te gentan planifye pou avyon vin pran Jovenel Moïse. Pou yon rezon pou yon lòt, pa t gen avyon. Men, nèg, tout nèg ki te patisipe nan reyinyon yo, tout nèg yo konnen se ki, se pran y ap pran Jovenel, e se tankou yo bay Jovenel yon koudeta, yo pran Jovenel, al voye yon kote oubyen mete yon kote. Epi, Ariel Henry menm, avèk Léon Charles ki se tèt, antèt lapolis lan, avèk. e parenn tou lòt nèg, moun nan ki nan sistèm jidisyè an nan peyi Dayiti, yo deja planifye depi yo fin retire Jovenel, premye minis nome a, Ariel Henry, ap tou padone tout moun sa yo. Se te byen konte, mal kalkile. Gen yon pwovèb kreyòl ki di, ou konn kouri, ou pa konn kache. Mesye sa yo konn kouri, men yo pa konn kache. Tout nèg ki te patisipe nan reyinyon pou jete Jovenel Moïse etc. Gen nèg ki pat konn dosye a si se konsa l tap fini. Gen nèg ki gendwa pat gen entansyon pou nan tiye Jovenel. Men lefètke nan reyinyon chita bay Kob ap bay nous konnen sogener pèdi anpil kob e boulos pèdi anpil kob nèg yo di yo pèdi kob sou jovenel yo pa jwenn sa yo tap chèche e plizyè lot ankò dosye a kounye a men gen nèg ki te gen entansyon menm se yo te vle pou jovenel mouri. Nan moman map pale avèk nou la, gen anpil nèg ki ap chèche pou yo te kapab fè labi pou yo menm. Sa vle di pou pale pou yo menm. Men, nan jan dosye a tonbe nan men gouvènman, nan men FBI, Mesye ki rele Palacio, Palacios, Del Pacio whatever jan misye rele a, misye si tèlman pale, misye vle pou yo redwi nan santans yo pwal ba li. Misye pa vle ale Kolonbi, ni misye pa vle ale Ayiti, misye vle rete isit Ozetazini. Misye pale, misye bay dosye. E nou deja tande mesye ki rele Woudòlf Jan lan, ke m te moutre nou foto misye. Misye si tèlman pale, gen de enfòmasyon ke nou poko ap jwenn. Men otè, otè, otè e e asasina moun gwoup asasen sa yo ki fè planifye pou tiye Jovenel la, yo poko soti. Yo poko soti toujou. Yo poko soti. Genyen kap vini toujou. E nou pral sezi pou nou konnen moun ki enplike ladann. Gen anpil ki gentan son e non yo site la. Nou wè Ariel Henry kiyès li vin mete mi e chèf pnh lan. Ki se mesye, mesye li te pwomèt li tap metel chèf la, komisè lan kwa Frantz Elbe. E e e selon New York Times e selon e e e e e Rodolphe Jaar, misye di ke li te mande Elbé Frantz Elbé zam. Lè sa Frantz Elbé pot ko chèf de la polis, li pat gen tout gwo zam, li di l pat gen kout tout gwo zam sa yo. Ou konprann? Gade. Nan jou k pral vini la yo, bagay yo pral grav. Manman pitit, mare senti. Pataje, pataje live lan. Chak grenn zanmi, chak grenn moun ki ap tande m la, ki ap, ki ap tande m la, ki ap swiv mwen la, pran live lan, pataje l, medam mesye.